Papa nou antrave! Mwen rele w pou m ka konnen ki sa pou m fè Melis la, sa a ka ban m pwoblèm nan zòn nan. E m konnen apre ou menm pa gen lòt ankò. Degaje w pou di nou ki sa pou n fè. Hahaha!
Ha papa! Ou gen pwoblèm wi! Melis la sa pa piti ditou non! Sa w vle m fè pou ou? Ebyen, m ta renmen konnen pastè Melis la sa a pou mwen, paske kèlkeswa sa m fè m pa ka pran. Anbe bòdò nan forè a la, w ap wè sèt kalite fèy, epi tou w ap fè yon espedisyon. E m fin. Anbe ok papa, pa gen pwoblèm.
Get me! Men, m ta rele li Diay menm, vye kraze a oo, pa gen bagay konsa non.
Alo?
Yo, ak gen la menm? Mwen la wi.

Alo? Baby?
Baby, ou sonje sa n te pale a? Wi. Jenòm nan fenk sot rele m kounya la. Sa l di menm cheri? Li ban m adrès pou m vin kote l, m tande nan ri Charlon, lè w wè m vin nan baryè wouj lan, m ap antre nan chanm li ba dèyè nèt lan l di m. Ba dèyè nèt? Wi, li di m dènye chanm.

Gwo zam pa gwo zam ou konnen mwen pa manche avèk frèt mwen. Bby men sa nap fè menm.
Bby nou chak ap nap separe menm. Kèt. Yo jere lel sa map jere bò sa menm. Anben pa gen chalè non apa.

Janm pral fè la non menn nèg yo kitem sou pòs dat sa nèg yo pa janm vin jere anyen pou mwen menn yo bay sa papa menn mwen mnm kilè map sot ladann non papa oo nèg yo paka kitem nan forè a menn nèg yo pa janm vini pou nèg yo jere anyen pou mwen zam mwen nan menm mpa menm ka manje menn.

Alo?
Kòmandan pa m. Kòmandan Wondje, sa k gen la menm? A, m boze tèt frèt li. Yo m bezwen wi patnè m. A, depi w di w bezwen m gen ak fè k tonbe. A, m gen yon misyon pou ou la zantray. Enben, ki sa l ye la menm? Ki sa l ye la? Monchè kòmandan,
se ti bandi nan zòn yo k ap bay madanm mwen presyon menm.

Fok ou pase korije sa avan. Bon map jije sa avan. Pa kite fanm fanm fanm m dakò ou gen fanm gen a goch gen a dwat ou konnen fo men fok ou bay fanm nan tan tou. M konnen fo bal tan men banm di w frem lè w nan game gen nèg ki gentan konnen w li ap met antèn sou ou frem gen kote w prale nèg ap veye w yap fizye w baz sitou w konn nèg yo anfas kounya. Ki nèg yo gen anfas la m gete konnen ki game li menm. Ki pastè w ap di sa menm.

Menm si misye ap travay men yo pa janm misye poko janm touche men jan mwen al nan lekòl genlè nan desèm la pou vè la men misye ap plenyen razè ala misye m di misye m ka fèl m ka fèl travay m ap fè l kòb misye di m wi l dakò. Sa vle di kòmsi lekòl fèmen depi mwa jwen epi kounye a vi avèk aktivite yo lajan nèg yo ap fonksyone epi yo pral ouvri jan desanm kòmsi yo pa peye misye mwa yo. Yo pa peye misye mwa yo yo blo misye e nou menm depi misye fè dil la avè misye n ap tou peye l nou menm.

Menm pa dim se gita vre. Men kounya la gon bagay menn. Wè si ou ap vin avèk misye. Premye sa, misye pou pral pou al krak pou misye. Depi l fin ba l krak, bay misye manch li, pa gen pa travay. Sa vle di w ap pran misye nan kou, nan yon kou l pa konprann. Depi misye di misye sa l ap fè nan pou pral krak. Lè misye vini, menm si l gade konpè di l pa p fimen, pa gen pa fimen. Paka fiti pa konn depi nèg la vin nèg la wè zam nan l wè krak li wè lajan nèg la paka nèg la paka pa gen tenten menn.

Gen 3 nèg men nèg yo fèm yon aksyon la baz Bon m esplike w men E semèn pase an men pandan m nan forè an baz Gen 3 nèg a manchèt men nèg yo te bezwen fouye m Men lè m brake sou nèg yo men Men lè m sou sa men nèg yo gen kran anpil baz Lè nèg yo pale avè m men Nèg yo gen kran baz Kounye a m pran nèg yo mete grenn an baz Nèg yo sove a ak tout materyèl yo men Oh koman neg yo fe fe sa menm. Yo koupel nan ba sa m pral di bòs sa. Gade wè sa map diw frè. Yo fò jere marew ou konn jan baz lan ye kounya depi ou trèt menn yap tou pase kaka sou ou frè. Al jere marew menn yo ou gentan konn ou pase kaka deja lage piw pa kite neg yo jwenn ou non paske m paka diw map antre nan baz pam lan wè sam diw lan menm m pa vle m anfas lòt baz lan. Yo sa m ka di w lage pye w.

Yo men m pa sa m pral di bòs lan baz konn jan bòs sa ye menn bòs lan menn yo avwe menn gen 24 è tan k pase sèlman poutèt m pa al kot misye menn al pote rapò bay misye menn a jan misye pale avè m di baz men kounya la menn pandan materyèl yo pèdi baz m pa sa m pral di misye menn e misye te di m konsa baz pito nèg tonbe men materyèl li pa ret deyò baz. Ebyen yo m pale w deja a menn. Lage pye w men, pa kite nèg yo jwenn ou. Sèl sa m ka di w se. Baby, ou anfòm kounya?
Premye fwa wi baby. Premye fwa m jwenn yon bagay konsa. Chak 10 jou baby.
Chak 10 jou. Mwen renmen nèg yo, m te ka mete w nan baz manyen.